E salitasyon a tou, se Sè Tankou Alcimabue James, e ke kòm mwen te di nou nan video presedan, e ke nan pwochen video a, nou pral pale de fenèt. Nou pral di kisa yon fenèt ye, nou pral eksplike an detay. Nan lavi reyèl, yon fenèt, li gen yon fòm rektang, sa vle di si gen yon fòm yon rektang, e ke ki wòl li? Wòl li pèmèt nou wè sa kap pase deyò. Pou nou kapab gade, nou itilize l pou nou wè sa k ap pase deyò. Enben, se prèske menm bagay la li ye pou òdinatè a, sèke kòm nou konnen non an ki se Windows, an anglè, Windows ki siyifi fenèt. Li menm, li pèmèt nou wè sa k ap pase sou òdinatè a, sa k ap pase anndan òdinatè a pèmèt nou wè l. Non sèlman ke, paske nou konnen ke òdinatè a se trètman enfòmasyon li fè ke mikropwosesè a itilize pou l fè trètman enfòmasyon sa yo. A chak klik, a chak fwa w deplase yon ikon oubyen w deplase yon fichye oubyen w kreye, w sovgade, w ap li yon mizik, Li menm se tretman ke fòs òdinatè ap fè. Ebyen ke gon seri de enfòmasyon pou nou kapab konprann, lè sa li oblije ba nou yon imaj grafik. Imaj grafik sa ke li itilize avèk kat grafik la pou nou kapab wè, ke li transfòme enfòmasyon sa yo an grafik. Lè sa pou l afiche pou nou li itilize yon fenèt. Yon fenèt ki gen yon fòm yon rektang. e ke nou kapab wè sa kap pase, e ke nou menm nou kapab konprann, epi avèk fenèt sa, epi nou kapab di men sa nou vle, men ki chwa, men sa nou renmen. Men, ki sa k ka ban m yon fenèt? Mwen ka gen yon fenèt ka parèt tou senp, se swa ke yon, se swa yon lojisyèl ki ban mwen l, osnon ke m kapab gen yon fenèt, pa egzanp, ki ban mwen pou m prezante m swa kontni yon, sa kap anndan yon dosye, oubyen yon fichye kèlkonk. Men ki sa k pase? Tout fenèt gen yon bagay ki rele titre. Tout fenèt gen yon titre. Ekip ki pa pral di m konsa ke, men ki tèl fenèt ki ouvè. Ou byen pral di m si son dosye, si son fichye, ou byen si son lojisyèl. Pa egzanp, n ap gade nan fenèt sa a, li make Mon dossier anlè a. Sa se non li ki se Mon dossier. Epi li gen 3 ti ikon anlè a. 3 ti ikon sa yo ki se

3 bouton sa yo. Premye bouton ki se minimize, minimize ki sinifi ke konsa ke mwen pap fèmen fenèt la non men sèlman minimize l se ke map redwi l nan bar de tach la pou m kapab ouvè yon lòt fenèt pou m kapab kontinye travay paske pou mwen sa m pa vrèman bezwen l e ke m bezwen lòt bagay map jis minimize l. Ann pran yon ti egzanp ki trè senp. Map klike sou li. Ki sa k pase? La, m pa wè l ankò. Èske m te ka disparèt? Non, fenèt la pa disparèt. Li pa disparèt, men li toujou la. Koz, mwen gen yon lòt bagay ke m ap fè. Lè sa, li minimize sou ba de tach la, epi mwen mwen kontinye nan lòt fenèt mwen an, nan lòt lojisèl m ap travay la, epi lè m fini, mwen kapab repran l ankò. Lè sa, pou m ka wè si fenèt sa toujou la, lè sa m ale, piske m te nan Windows Explorer ki te ouvè, lè sa, m al nan ba de tach la anba a, epi m ap wè. Fenèt man li parèt anba Mon dossier 2. Daprè Mon dossier a parèt anba a, lè sa si mwen reklike sou li, l ap reouvè l ban mwen. Mwen retounen sou li. Kounye a ke si m ta vle restore l, pa egzanp m ta vle vin fè l vin pi piti. Lè sa mwen klike sou Restore Diagram. Restore Diagram ki signifie ke fenèt sa li vin pi piti. Epi kounye a ke m di bon. Si kounya m ta vle retounen fè l vin pi gran ankò, m reklike sou menm ti kare a, lè sa l vin ban mwen maksimize ki se maximize epi mwen maksimize l. Men kounya si tankou m ta ap sèvi sou li m fin fè sa m ap fè m pa bezwen fenèt sa ankò, tout sa m ta ap fè anndan fenèt sa m fin fè yo, mwen sèlman pale mwen klike sou close, il sifi ke mwen klike sou close, lè sa fenèt la li fèmen e m pa p janm wè l ankò. La, n ap wè ke kèlkeswa fenèt ki gen nan kèlkeswa lojisyèl, li sipoze gen yon ba de tit, li sipoze genyen 3 ti ikon sa yo. An n fè yon ti egzanp ki trè senp. An n gade nan Rosetta Stone ki se yon lojisyèl daprantisaj angle ki pèmèt ou aprann angle san ke ou pa bezwen pwofesè. An n gade, la mwen gen yon ba de tit ki se Rosetta Stone, epi la mwen genyen, la m gen Minimize, Maximize, m gen Restore Down, epi m gen Close ki se toujou menm Maximize la, toujou menm. ki toujou parèt. Pa egzanp, mwen ta di, bon, mwen prale nan brakèt, nan lojyèl ki pou fè, e, pa egzanp, lojyèl, mwen te ka di yon editè de tèks ki pèmèt nou e, ekri pwogram. Nou kapab ekri pwogram pou, nou kapab ekri, nou kapab kreye sit wèb avè l, nou kapab ekri pwogram Java, C, C++, ansanm avèk brakèt. Ann gade, ki sa l genyen? La m konn si, konn ki sinifi, ki sa l di m, sa se brakèt. Sa se brakèt, epi la m gade m, li ban m non, li ban m non l, ki se tit. e fenèt ki ouvè a. Li di m tit la rele premye paj nou html. Epi li di m konsa ki gen anndan yon dosye ki rele pwogramasyon wèb an kreyòl. Epi lè m gade anba la a, mwen wè li toujou gen minimize, epi gen restore down, epi close, osinon maximize. Li toujou gen l. Epi kounye a ke m di bon pou m al gen lòt mwen pou m al nan navigatè mwen al nan Google Chrome, lè m lanse Google Chrome mwen gade nan Google Chrome mwen wè la m gen yon pakèt bon sa se paj li menm li afiche paj an n gade fenèt Google Chrome nan li menm non sèlman bon kòm li menm li pa afiche non Google Chrome men akoz ke m gen tan konnen ke se nan Google Chrome mwen ye mwen konnen la mwen parèt mwen gade li ban mwen 3 ti ikon yo toujou. ki se minimize, restore da ou maximize, epi close. Kèlkeswa fenèt m ap ouvè, pa egzanp m ta ouvè Microsoft Office Word, la li ban mwen non Word, epi m genyen minimize, restore da ou, epi close, pa egzanp mwen ta ouvè yon paj blanch pou Word. Lè m ta lanse yon paj blanch, Word, Microsoft Office Word, bon, li pran yon ti tan, bon. Prod, Sanble crash paske machin mwen gen anpil bagay ki ouvè sou li, m gen anpil fenèt ki ouvè sou li, m gen plizyè lojisyèl. Ok, kounye a Word vin afiche. M ap wè ke l ban m yon non ki se dokiman, ki se non li, ki se tit dokiman ki se dokiman 1. Li di m lojisyèl la ki ouvè a ki se Word. Epi m gade, mwen wè, li menm, bon li menm li gen plizyè, li gen lòt ikon ke Wòd apote li menm, men sa ki prensipal la se ke mwen genyen Minimize, Restore Down ou Maximize epi Close. Nan kèlkeswa fenèt li, m ap toujou jwenn eleman sa yo. Depi m parèt, mwen wè non, epi m wè twa ti bouton sa yo, se ke m ap gentan konnen ke la mwen anfas yon fenèt. Paske se Windows li ye, tout sa k ap ouvè sou òdinatè a se fenèt li ye. Pa gen anyen k ap ouvè sou Windows ki pa fenèt. E ke kòm kounye a nou gentan wè kisa yon fenèt ye, e ke chak fenèt gen yon, m te ka di l gen yon meni ki diferan. Pa egzanp, lè n gade nan Word, nou gen yon ruban, e ke brakèt li gen yon ba de meni. Rosetta Stone li menm nan pa l li li diferan li menm, meni pa l la li pa anlè, daprè ke meni pa l yo, yo akwoche. E ke mete nan nou konn ki sa ki yon yon fenèt. E ke kou nan nou konn ki sa ki yon yon fenèt. E nou konn ki sa ki l prezante. Pa egzanp, si nou tap gade nan sa la, An n ta di, pa egzanp, nou ka wè, pa egzanp, m ta di, bon, m pral ouvè yon fenèt. Pa egzanp, ban m ouvè fenèt m te ouvè talè a ki se Mon Dossier 2. Ban m wè si yo ouvè l ankò. An n gade la. Sa se tout sa ke m ka fè avèk fenèt la. Tout sa ke m ka fè la avèk souri a, avèk klavye a, m ka fè tout la tou. M ka fè tout sa yo. Tout sa w wè la se tout sa se Travay ke m ka fè avèk anndan fenèt la. Eke, mwen di nou bòy tout moun, a la pwochèn pou yon pwochen videyo. Eke, jodi a nou wè ki jan nou kapab rekonèt yon fenèt, e ki jan ke nou kapab minimize l, maksimize l, fèmen l. Epi nou wè ki jan ke nou kapab rekonèt yon fenèt pa tit li, lè l yon fenèt ouvè nou ka di ki tip fenèt ki ouvè. Eke, mwen di nou babay, a la pwochèn.